Bonjou tout moun, se Luc Nè Ekselan. Nou kontan rejwenn nou pou sizyèm pati nan kreyasyon sit wèb lan. Ok, jan nou te di an se fòmilè lan. N ap montre kòman pou n kreye, n ap gade fòmilè de kòmand lan la anlè an la.

Vwala, nou retounen la, nou te di nou pral kreye paj Kòmand lan, lè ke nou klike sou bouton an pou l refere nou, pou l voye nou tonbe nan paj kòmand lan. Ok, n ap kreye yon nouvo fichye, n ap rele li order pwen html. Ok. Yn fwa nou fin kreye fichye a nap kopye menm antèt la men nap fè menm jan a talè a pati menu an nap kopyel nan video sa nou pap fè twòp kopi nou pa bezwen ri lan mwen mezanmi m konnen nap plenyen men sa se menu an nap pran menu an nap pran pye de paj la epi la nan order lan nap mete order pwen html kote ki nan lyen an lè ke mwen klike sou li poul voyem nan paj. ki make order lan ok nap fè sa nan paj index lan paj about lan epi nan paj product lan apre sa nap fè nan paj order lan ok nou dwe fè nan tout paj sa yo lè ke mwen klike sou youn pou l voye m sou lòt ok. Nap gade lan bel lan. Chak pa jou lan. Pou mete lyen. Ok se tre tre tre tre. Enportan. Nou pa bezyen plenyen. Di nek sa renmen. Kopye kole trop. Men sa se pati meni an mezanmi. Nou pa kal re tapel. Se selman pran al depoze. Lwa se nan te eksplike sa deja. E pi nan pran pye de paj lan tou. Nou pral. Fe menm travay lan. Ok. Apre sa, nou pral tape kòd yo. Ok, n ap chanje title nou an, n ap rele order page. Ok. Nou pral kopye. Sa se product page nou chanje la nou pot ko chanje l talè an product page nan paj pwodwi an ok guys nou pral pran pye de paj lan pati foudè an nap kopye l epi nou pral kole l nan pati order an la mwen nan pati order la nan mete yon ti komantè kom d'habitude pou n di ke nou nan paj order la ok nou nan pati ki an ba menu an la komantè ok Nou te wè fòmilè lan deja, fòmilè nou pral gen pou nou fè. N ap kre yon div, n ap ba li yon klas, n ap rele l fòm. Eske nou kapab rele l fòm? Piske se yon fòmilè. Ok. Ok banm retire order la m mete fo yon fason pi eksplisit nan komantè vwala nap relel nap bal yon klas nap relel form ok an anglè ki se formulaire nap gen yon lot div paske nou te wè se te 2 blok. Toujou klas rose ki se liy. Ebyen anndan l ap genyen 2 pati, ap genyen 2 div ok. Pou nou fè yon fòmilè nou konnen fò nou genyen sa ke nou rele baliz fòm lan. Tout libele nou avèk input yo kote n ap sezi tèks lan yo pral anndan baliz fòm lan. Nou te eksplike sa deja lè ke nou t ap kreye fòmilè nan. Videyo avan yo. Ok baliz fòm lan se len ki pèmèt nou lè ke nap kreye yon fòmilè pou nou mete libele yo avèk input yo anndan jan ke mwen sot di a la. Tèks a yo ya, etc. Ok, enfòmasyon de sezi yo alò pou plis senp lan. Ok, nou gen yon. Lebel. Mhm. Piske se an 2 pati, nou mete yon klas calls-md-6. La dan nou te gen yon chan first name input tip text name nan la nou pa bezwen, se pa se pa enpotan la. Epi nap mete yon ti place holder lè ke mwen klike sou li nap m kòmanse tape nap wèl disparèt enben se sa ki pèmèt nou fèl sa nou wè ki parèt nan tèks la enter your first name ok. Antre votre prenom. La nou kapab kopye sa. Nou fin kreye input la tout le bel la la. Nou kapab fè kopi sa nou kole. Nou mete required. Required se yon fason pou ke Lè ke moun nan klike sou bouton submit la ok bouton anvwaye bouton valide a si ke chan an vid poul mete yon alèt sou li poul mande moun nan poul ranpli chan sa poul di li obligatwa ok nap avanse last name epi enter your last name Ok apre last name nou te genyen address. Enter your address. Ah la anglè am santi anglè a la komanse ap amelyore. Ok si nou santi anglè ap amelyore ban mwen sa nan yon komantè. Ok an avanse se HTML se pa pou anglè alò. Ok bam bam bam Ki lòt chan ankò Nou genyen apre first name Nou te gen address apre address se phone ok Phone number Phone number ok La nap mete, eske nou bezwen mete, wi, an nou mete place order enter phone number. E pi nan tip lan nap chanje tip lan, nap retire tip lan de text lan nou mete l de tip number. Ok guys. Eske se tou pou premyè pati an paske nou te wè div lan se te an 2 pati e pa div non fòmilè lan yon pati a goch yon pati a dwat ok nou sèlman kopye premye pati klas rose lan ok nou kopye l anba lòt la pou n fè l an 2 div anndan fòw baliz fòm nan ok apre nou te genyen CD ok ki se vil si m pa tronpe m eske se vil wi enter your city nou gen country Apre l nou te gen country ki se peyi ok m tou ap fon ti kou anglè pou nou la ok pou telefòn nan li pa obligatwa sa ka rive moun nan pa vle met nimewo telefòn ni nou retire required nan ok menm si moun nan pa antre nimewo telefòn nan l pa bal pwoblèm la nou mete country country a se te yon lis de ou lan Kote ke nou te mete plizyè peyi anndan l, n ap fè l avèk yon select. Epi anndan select la nou pral genyen 2 baliz option. Chak peyi sa yo pral defini anndan yon option anndan baliz select la. Ok, nou te montre fè sa yo nan videyo avan yo, nan fòmilè yo. Si w pa byen konprann yo, w kapab retounen tou al gade yo. Ok.

M fin di m pap antre nan bagay anglè sa m retounen ladan mezanmi o Ok ann avanse ann avanse ann avanse avèk html pou fransè fransè fransè fransè eskize ann retire l m pa vle mo anglè sa kole non m ta pral mete french pou fransè se peyi a se lafrans m retire l papa m pa vle kole la m mete brazil Mwen pa konnen si se konsa l ekri tou an anglè. Antouka, se egzanp lan ki enpòtan, se pa jan m ekri l lan. Ok? Nou menm n a korije tout fot dòtograf. Ok, kantite. Pou kantite kòmand lan la, m pa ka pwononse sa, l twò lou pou mwen. N a pwononse l pou mwen. Epi, tip lan se pou number, pase kantite a l pa ka. kite l an letre ok epi nou te gen date ki se dat nou mete le tip date epi pou place all de an nou kapab retire sa ok nan date lan Nou kapab anlve required lan tou si nou vle paske lap tou pran fòma dat lan pou nou. Nou kapab anlve required lan konsa tou. Nou kapab kite l si tout fwa dat lan obligatwa pou nou. Ok, se kilè si moun nan pa antre dat lan. Pou l di l ranpli chan dat la, nou kapab kite required la. Nou te eksplike ki itilite l deja. Ok, la nou pral fè bouton an, nou mete div class calls-md12. Div sa pa bliye li anndan fòm nan, div fòm nan, anba de div ki genyen enfòmasyon fòmilè an. Epi bouton an tou li toujou anndan baliz fòm nan. Ok, si n ap gade la, n ap wè anndan baliz fòm nan tout sa ki gen rapò avèk fòmilè lan, yo twouve yo anndan baliz fòm nan. An n al jete yon ti koudèy pou n kapab wè. kòman li ye ok men li men fòmilè an la nap gade gade sa html lan fè pou nou mezanmi èske nou te ka kontante de html sèlman san ke nou pa fè css ebyen nou pral fè css nou nou pral vini nan pati css lan nap mete yon kòmantè pi ou an la Dapre nou mete yo nan lòd. Pye de paj la vin an dènye, se pye de paj ou jwenn an dènye, enben nou mete pye de paj la an dènye. Chak paj ki vini, premye paj la se te endèks, nou jwenn pati endèks la. Apre about, product, nou jwenn yo youn apre lòt epi nou mete yon kòmantè pou n kapab idantifye chak pati. Menm si nou ta fè dezan, twazan nou pa janm tounen nan kòd sa, lè ke nou tounen nan kòd. nan kòd lan nou ta vle pote yon modifikasyon nou pap gen pwoblèm pase nou gen kòmantè kap di nou men ki tèl pati nou genyen men chak pati men kotel kòmanse e men kotel fini ok se wòl kòmantè yo sa se pou sa yo mete kòmantè lan la souple. Pa neglije itilize kòmantè nou yo paske se vrè vrèman enpòtan. Ok guys. Pwen fòm ki se klas fòm nou an, div fòm nan, ladan ki genyen fòmilè nou an, pati fòmilè lan. Nou ba li yon lajè 200 pou 100, yon otè 200 pou 100. Kounya la nou di pwen fòm, rows, ok, div rows ki anndan lan, anndan fòm nan. Ok, nap ba li yon lajè tou de 100 pou 100, yon otè de 100 pou 100, apre otè, nap ba li yon margin 0 oto pou nou kapab santre li epi nap fè display table. display table ok nou santre div lan ok display block display block mm se display ok an kite blok la an ese kite blok la nan je sa apre

Nap di pwen fò, pwen wòz, pwi, pwen kòz tirè MD tirè 6. Ann desann la, ann tounen nan pati fòmilè lan pou nou kapab wè. Map idantifye yo pou nou la, ann gade, nou gen fòm nan la, meni, anndan nou gen wòz lan, anndan wòz lan. Nou gen Colt tirè MD tirè 500 Humm guys ok Banm display in lay blok pou nou ka flote tou de yon akote de lot Ok line 8 Otè lign yo Nou pase l otè lign nou pase l a 25 pixel

Libel, libel kote ke nou ekri libele pa egzanp first name, last name, address ok men nap gade libel yo la, libel yo la pardon ok eben nou pral aplike pwopriyete sa sou tout libele yo pou nou. Kisa nap ba li? Nap di display block. Ok, display block. Li pral pase label yo youn anba lòt. Ok, se pa youn a kote de lòt li pral mete yo. Nou te ka fèl avèk BL nan HTML la nou sonje pou moun ki te gade video avèm yo. Se nan HTML la m te fè nou bay yo. M te di nou ka bay li nan CSS tou. Ebyen, Nan video sa mwen chwazi fèl nan css la yon fason pou nou kapab konnen tout metòd ki genyen kòman nou kapab fèl ok nou bal koulè nou bal font size nou bal gade pou nou wè sa sa bay an nou rafrechi paj lan la vwala sa nou wè la. Youn flote akote de lòt, lebèl yo ki te, youn anba lòt padon, nou te gen lebèl yo ki te sou ran, input yo te sou ran, imedyatman nou di display block, ebyen l pase tout youn anba lòt. Ok. M kwè sa klè pou tout moun. Kounye a la nou kopye sa, nou mete Menm bagay la olye de lebel nou mete input epi ladan nou mete select nou te gen baliz select ok ki lot baliz nou te genyen nou pat gen lot baliz anko se te input se pa lot baliz nou alò chan kote nou pral sezi yo se te input avek select.

2 baliz select lap aplike pwopyete sa e de menm lap jwenn baliz input ki twouve anndan div sa yo lap aplike pwopyete sa ki sa nou di display block lap toujou fè fè youn anba lòt olye de youn akote de lòt lap pase youn anba lòt outline

Ok nou pa wè bò di nwa fonse an nou retirel ok ann retounen la mph padding nan mpa menm bezwen pale de li nou tout wè mba yon padding de 5 anwo anba 10 agoch adwat mwen toujou repete sa.

2, 3, B. Ok. Yon koulè bleu marqué. An nan gade pou nou. Bon, li pran, wè, li pran body an sèlman an ba. Men si nap gade la, nap wè nou gen yon background blan. Kel gen pa defo pou nou, nou pa bezwen bagay konsa. Mete. Background transparan. Mwen te ka mete background nod. Mwen tap retire l. Men mwen mete background ala transparan. Ok. Nou wè la. Apre guys. Ki lòt bagay. Ki lòt bagay. An mwen fanti kou dey pou mwen. Ok. Ok. Nap eseye bal yon ti maj anba yon ti maj anba maj anba dan espas anba ok anba chak chan yo anba chak input anba select lan nap bay yon ti espas anba yo de 7 pixel an rafrechi pou nou wè banm

Input ok Si nap gade la byen Input tip egal a submit Nou te ka bay yon klas men konsa tou Nou pa oblije al bay yon klas nan bouton submit la Nou sèlman mete form.rows pwen colls ok kote nan kolòn li te twouve la anndan form nan epi nou kopye l men pa bliye li menm se te colls tirè MED 12 se pat tip submit sa nou di tip lan lè tip lan egal a submit se sak fè l pap aplike l sou tout input yo epi nou te gen calls tirè md 12 nou kopye tirè md 12 lan nou pral mete l nan plas md 6 lan olye md 12 olye md 6 se md 12 ok se div sa se anndan div sa input lan te input lan ok. Kounya la, nou te wè li te gen yon ti tranzisyon te fèt sou li, li te gen yon lajè, an ba li yon, nou ba li yon lajè de 50 pousan, ok, pou formilè lan. Apre sa, nou pral. Ba li yon margin 0 auto pou nou kapab santre l. Display table. Ok. Display table. Kap pèmèt nou santre bouton nou an. Si nou ta al gade apwè la. Banm. Ok. Wè. Bouton an la. Li gen bordure. Li gen. Li pran 50%. Sa. Ke nou pa vle Bordye an parèt ladan. N ap ba li yon ti maj enteryè pou nou ka fè bouton an vin pi bèl. Padding 5 piksèl, anwo, anba, agoch, adwat. Anwo, anba, 5 piksèl, agoch, adwat, 15 piksèl. Ok. Apre. Background ok nou te wèl te gou vert olive mwen pa konnen si mwen pa twonpe m de koulè paske mwen m pat fè kindergarten guys m konn koulè ase ok koulè nou tap gade a se te 6 e b f 8 b pral ba nou koulè vert pa fonse border non nap di l nou pa bezwen bordir nan bouton sa epi font size tay teks la nou mete la 19 pixel epi nou te kapab agrandi bò la bò di an ap chanje koulè la avan color white blan nou te kapab ekri kòd koulè an tou konsa si nou konn nan koulè an nou mete l

Mwen rafichi. Vwala. Mwen gade pou mwen koman bouton an yon yon la. Be, nou pa lwen fini nou la. Nou pa lwen fini. Bon, nou kopye tout sa an lè la nan bouton an la. Pou mwen ale pi rapid, nou te eksike l deja. E pi, nou wale mete 2 pwen. Over ok lè kem pase curseur an poul chanje lap chanje premyèman lap chanje koulè de fon an lap chanje tay lan ok epi lap chanje tranzisyon font size mwen al nan font size a. 14 piksèl olye de 19 piksèl n ap ba l yon ti zoom 1.2 ok nou zoome li tranzisyon all epi pwen 5 segond ok e zin apre sa Background nan bali yon couleur yon couleur yon couleur rouge ok jazz day 8 21 48 an enregistre nou va gade pou nou wè Sa l bay blan m. Ok, ban m ban m, ban m ban m. Ok, mwen ti efè an. La, la. Yes, fon jwe, yes. Kalap, kalap, kalap. Ok. Ann eseye ranpli l. Ok, nou mete nimewo an. Sa se dat lan. Ok, sa se kantite an. Nou mete 3 pou kantite an. E pi. pou country name lan. Nou pran United State epi la nou klike sou bouton submit la ok lè ke m klike sou bouton submit la ebyen m pase kòmand mwen yan. Komand lan pral chèn yon moun. La se statik mezanmi nou o nivo statik. Pa gen efè ki fè sou li. Ok. Men pou ke nou fèl dinamik fò nou ka pase nan nivo statik lan avan. Ok nou retire. An nou retire first name nan nou mete full name. E pi Nap selman nou pral chanje last name nan an product ok moun nan ap gen poul mete non produit lap komande a si se hamburger si se fast food si se pizza si se joyce kelkonk ok se jis yon fom mezanmi se jis yon fom nou te kapab mete sa nou vle nou te kapab ajoute sou li sa pral depan de nou menm koman nou vle fel ok nap mete yon yon select kote ke nou pral met ki la dan nou te kapab kite formule la konsa men nou pral di ajoute yon bagay pou nou fè nou travay plis pase pa vle nou pa rese nan men men nou fè nan product name nan n ap chanje l n ap mete ok n ap mete hamburger n ap mete fast food joints Epi nap mete pizza. Men konsa tou nou te ka e ba sa yo nou mete, nou mete afe pa nou. Sa ke ki pa tap yon pwoblèm, sa pral depan de nou menm. Sa pral depan de nou menm sa ke nou bezwen fè ok. Olye nou mete. Nom prenom nou te ka mete l nan yon sèl liy kote ke nou jis mete full name. Epi la nou chanje l jan ke mwen te di an. Hamburger fast, Joyce, epi pizza. Lè ke moun nan fè kòmand lan lap wè ki sa l kòmande. Si se nan nivo dinamik imedyatman moun nan klike sou yon pwodui, yon pizza oubyen yon bègè, li tap tou rekipere la tout done, tout bagay nèt. Men, la nou nan nivo statik, si nap gade l la, men nan lè. Ebyen, eh se tout sa nou te pote pou nou. Nou di mèsi a tout moun ki tap gade videyo a. Ebyen, eh nan dènyè pati a nou pral montre w kòman w ka fè tout lyen ki nesesè yo pou nou kapab fini. Babay tout moun, nap retrouve w pou dènyè pati a. Don't forget to subscribe. Bam!